Se fini. Se fini tande pitit fi m. Ou pa bezwen kriye ankò. M dakò. M aksepte pou m vann sirèn nan, ni ou menm, ni Bibi, ni Riki.
Se Zigi ki t anba inifòm polis la. Ou pa t remake l te gen yon kas nan tèt li? Èske w wè ti polis ki abiye konsa yo konn gen kas nan tèt yo? Lèfini yon sèl grenn polis? Machin nan pa t yon vrè machin polis. Sirèn nan pa t yon vrè sirèn polis. Se doukoun doukou machin nan, nan stil machin polis. Machin nan pa t reyèl, cheri. Se te plan mwen menm ak Zigi. Se vre ke ou te tande bal la pati, men Zigi pa t tire otè dòm. San lè Zigi te tire, epi mwen menm ki tande bri a epi m lage kò m atè. E fim ki t ap moute, cheri. Ou mèt fè kè w kontan. Pa kriye tande, bebe. Pa kriye. Mwen e Madigi te prepare plan jis pou n te ka soti tèt nou anba manman lougawou sa. M te vle se li pou te ba w verite. Kòm etandone m te gentan konnen ke se mwen l vle, se paske l te renmen m ki fè l t ap chache kraze fwaye m, m te met nan tèt mwen ke si l ta wè m mouri, l ap devwale tout bagay. Ebyen avrèdi plan an mache cheri. M byen kontan ke se nan bouch ou tande tout verite. Padone m Jerry, padone m cheri, m mande w padon. Se mwen menm ki fè sa rive la. Si m te met tèt mwen an plas ou, m te konprann ou, m te tande w lè w tap pale ansanm avè m, ou pa tap bezwen fè tout sakrifis sa yo. Padone m cheri.
T'en fais pas mon amour, te kwè m di w pa kriye, fè kè w kontan, sè fini. Verite yo devwale. Ok kounya bon fon ti pala manman lougarou sa kanpe la an ou pa ale ou kanpe la toujou men ou gen kè an pou ret kanpe pou tande tout romans sa ou man fè avèk mennaj mwen m pa yon meurtrier menm jan avèw m pa yon mechan menm jan avèw ou panse m tap janm pran zam mwen pou m tire w non kalite moun mwen ye a se pa mwen k pou detwi w wa tann kem ta pral tranpe menm nan sanw Jamè. Yon mechan menm jan avè w a detwi w. E lanati li menm la jije w. Pase pa gen sa w fè k p ap tounen dèyè w. E tout sa w fè w ap peye l sou tè sa a. Men se pa mwen menm. Sara, An n al non cheri. An n ale. Paske w fè twòp tan kanpe. Zigi, An n al non.

Vin pale ou.
Oh! Kiyès ki pale la? Fò ta di m tande w moun pale wi. Sirèn, Ou menm ki pale a? Wi, se mwen menm ki pale a wi. Vin pale ou silvouplè. Fon ti avanse pou m di w yon pawòl. Woy! Men sirèn nan pale. Bon pral rele tontonm. Non, ou pa bezwen rele tontonm. Ou mèt vin jwenn mwen. Vini n di w sa m ap di w la.
Men mwen wi. Tankou jan tontonm di w la, mwen s on sirèn. Mwen pa on moun nòmal. Ta sanble l bliye. Tanpri, al di l pou mwen, si m pase 24 lè san m pa nan dlo lanmè a, m ap mouri. Al di l sa pou mwen silvouplè. An oke.
Si w pase 24 è w pa nan dlo lanmè a w ap mouri. Enben sou sirèn ou ye. Disparèt pou w ale. Ou pa ka disparèt pou w ale. Disparèt pou w ale. M konprann sa w di a. Men akoz de sa tonton w nan met nan kou m nan la a, li enposib pou m disparèt. E non sèlman sa, li boule bòs mwen an, li met sa a nan kou m epi l koupe cheve m. M san fòs la tout fòs mwen fin ale. M pa gen pyès pouvwa surnaturel ankò. Tanpri, koyarde sa pou mwen, silvouplè. Tale, map di w yon lòt bagay avan m al di tonton m sa. Ou te vin sove Ricky. Ki kote w te rankontre Ricky? Sa l ye pou ou? Al di tonton sa avan. Apresa lè w retounen, map reponn tout kesyon w poze m.
Toto? Wi Arya. Kote w ye la? Men mwen wi, sa w genyen?
Sirèn nan ban mwen nouvèl pou m ba ou wi. Li di m konsa, pou m di w konsa, ou konnen trè byen se w sirèn li ye. Depi l fè vennkatrèdtan l pa nan lanmè l ap mouri. Pou fon jan pou li silvouplè.
Wi evre wi sa wèl diw la evre wi mte konn sa wi sa pat moute nan lesprim kounya sal vle di la sa vle di poum desann anba nan lanmè ya al chache dlo lanmè vin mete nan yon basen oubyen nan yon kivèt kèlkonk epi poum metel ladann esal vle di la. Ebyen sou wè sa ta sanble lap mouri paske mwen mpa pral nan lanmè a mal dèyè dlo lanmè pou t bay jenn fanm benyen a mwen ke w prale si w dakò pou w ale m tap fè w pran 2 galon w tap peye yon moto epi w desann anba nan lanmè a w plen yo apre sa m tap met manzè nan do m nan epi m vide yo sou li. Ebyen m prale wi tonton m pral dèyè dlo lanmè a wi.

Pou m libere tout bagay fini. Ou kontrè m panse se kontan pou ta kontan cheri pa kriye tande cheri pa kriye tout bagay fini m libere. Kot Ricky m panse ou tap mennen Ricky avè w ou vin dèyè m wi kote li ou pot ko al chache l kay matant li a paske map sonje m te do al chache l deja m pata kwè pou tann dat sa ou pata janm ko al chache Ricky kay matant li.
Oh kote w jwenn pantalon pat laj sa gad lajè pye pantalon an tankou son pye elefan. Se pa pantalon sa non m te pote pou te mete lè wap lage a. Bon m pa konnen e kòmandan k bon mwenn wi. Ta sanble l pran sa w te pote a epi l ban m sa. Li di m se yo kap mennen, se yo k alamòd. M tande l tap di yon sèten de Michael Jackson. Li dim se yo Michael Jackson konn mete. Michael Jackson? Kiyès ki Michael Jackson nan? Ah m pa konnen cheri, antoulèka ann bay sa vag. Se deyò pou m te deyò m gentan fin deyò. Ann bay vag. Ann al nou. M wè m mande w pou Ricky w pa di m anyen.

Bonjou madam. Bonjou.
Se madam Anèt silvouplè? Wi se mwen wi.
Ok.
On bagay yo te banm ba ou la wi. Men non. Lonje men w pran sa pou mwen silvouplè. M pap antre non. Oh. Epa m wè son fèy. Sal ye la a mesye? Ebyen madam li l pou wè. Epa l nan men w.
Oh, e pa son manda? Ki es ki voye manda sa a ban mwen la? Humm, men sa k te rete ya. Men Chantal voye manda ban mwen. Bon, kote l jwenn kòb sa l voye manda sa a ban m la? Lè fini tou, ki es ki ba l konsèy sa a? Te kwèm konn chantal se levanjil li ye sal pèdi nan bagay sa yo pou lal voye manda bay moun pou lal jija moun. E chantal konnen trè byen nan tout sa kap regle se mwen k pou genyen chantal konnen l paka genyen m sou wè l voye manda li gen avoka tou ebyen mwen menm tou m prale map fout pran w avoka tou pa gen pwoblèm. An ok.
Lè w ba l rendevou a 8 è pou l vin kote w. 8 è a rive ou pa wè l. Kounye a lè w pa wè l, w al chache pou w wè kote l ye. Sa k fè l pa vin kote w? E pou w vin wè kote l ye. Ki sa k pase l? E pou tou vin chache l la a? Wi, egzakteman.
Ou konprann rapid. Men, lòt bagay ankò m te fè yon gwo erè. Gwo erè m fè a, se paske m te souzestime advèsè m nan anpil, an palan de Tonton. M pa t janm panse si Tonton te gen tout ponyèt sa a. M te souzestime fòs li ak pouvwa l, epi m te pote boure jòrè m pote boure a la. Ah!
Sa w di a se vre wi. Tonton pa manje anyen k frèt non. Ou pa ka kouri moute mal sou li konsa non, l ap kite w atè wi. Jan m te parèt la m te mal parèt.

Kòm mwen renmen Ricky ou pa ta renmenl mouri m pral diw yon bagay la Ricky gon dezyèm chans poul pa mouri men se ou menm ki pou pran sa an chaj se ou menm ki pral regle sa sak fèm diw se ou ki pral reglel la se paskem wè tonton renmen w anpil tonton gen feblès pou ou e ou se sèl moun lè w pale avèl li pran san li tande. Ou evre?
Nan ki gwo dezyèm chans? Enben ok, di m non, sa l ye la? Ok, yo wè m te dou la, m te sipoze parèt dabò pou m te vin negosye pou m te reyachte Ricky nan men tonton. Malerezman m pa t parèt konsa, m te kouri pote boure. Sa vin rann ke m echwe. M gen lò, m gen dyaman. M tèlman gen lò ak dyaman, M ka bay tontonw 10 fwa la valè kòb li te bay manmanw lan pou Ricky.
An ok, sa vle di wap re achte Ricky nan men tontonm? Epi wap bal 10 fwa la valè kòb li te bay manmanm pou Ricky a? Egzakteman.
Men, Ou konn son negosiyasyon l ye, li ka aksepte, konsa tou l ka pa vle. Si sa k fè se ou m ap voye al di l sa, petèt li ta tande w, epi w ki ta kon chans, w ki ta delivre. An oke, oke, m tande sa w di a. M tande e m konprann. Men, èske w pa gen lajan, menm si w ta achte Riki, pou achte de lòt timoun ankò? Menm sil ta 50 timoun m gen ase lajan poum re achte tou le 50 timoun nan nan men tontonw. Enbyen ok men sa wap fè. Rete kalm, rete dousman, map vini. Eskizem wi tonton, on bagay m gen poum diw la wi. Salut la, dim non. La sirène nan kite esplikem yon bagay men m wè sal dim lan se vre. Eeh sal diw la menm dim non. Premyèman li mandew eskiz paske se konsa li te parèt sou ou. Li dim poum diw li pat dwe janm parèt sou ou konsa son erèl fè li te sipoze vin kote w poul vin pale ansanm avèw poul te vin negosye avèw li pat dwe janm parèt janl te parèt la eskizel padonel li pap fè sa ankò. E kòman l t ap vin negosye avè m nan? Nan ki sans? Li di m konsa, pou m di w konsa, kòm se pote manman m te pote Riki vann ou, li ka reyachte Riki nan men w. Aktout ni mwen menm, ni Bibi. Si m byen konprann sa w esplike m nan la, Tezin vle achte ni Riki, ni ou menm, ni Bibi nan men m. Li vle reyachte nou. E pa sa? Wi,

m pap vann. Oh Kòman w pap vann nan tonton? Se pa achte w t achte nou? Bon s achte w t achte nou yo di w pou vann nou epi w di w pap vann nou? Kòman sa? Tout machandis ou te achte avèk yon pri ou ka revann li paske se achte w t achte. Il sifi ke ou ba yon pri. Kounya ou pral dim sa pa rantre nan regleman dyab la? Si w dim sa, m ap kanpe nan figi w, m ap di w manti. Lè sa a m ap di w se kriminèl ou kriminèl, se mechan ou mechan, paske tout sa w achte, ou ka revann li. Lè w touye yon moun, ou fè l tounen zonbi. Swa ou lwe yon moun li, oubyen w al mete l nan yon jaden pou l travay, oubyen w vann li. Se pa menm vann nan? Waww!
A kiyès w ap pale konsa Arya? Ou pa konn kiyès ki kanpe devan w nan? Ta sanble w bliye kiyès mwen ye? E konsa wi. M te gentan konnen. M te gentan konnen lèzòm engra. Tout moun te ka di m mechan, tout moun te ka di m kriminèl. Men, se pa nan bouch ou pou mo sa a te soti. Paske si m te mechan, oubyen si m te kriminèl tankou jan w dekri m nan, m pa kwè w t ap vivan toujou. Lèfini, deplase w devan m nan! Rapid! Emi, Ok tonton. M reziye m.
Pa gen pwoblèm. Kòm manman Bibi te gentan konnen Bibi mouri, li retire espwa l. Epi mwen menm, kòm se manman m ki te pote m vin van ou, oke m reziye m pou m rete la avè w. Tanpri tonton, silvouplè tonton, m sipriye w an gras. Ou mèt vann laserèn nan Ricky, ou mèt pran kòb la nan men l ou ba l Ricky. Tanpri tonton, fè sa pou mwen. Silvouplè, Tonnè!
Ou pa konn tande kreyolarya! M p ap vann! Èske w wè m ap anye sou tèt mwen m ap likide? Èske w wè m ap pwomennen? M p ap vann! Lèfini, retire w devan m nan la!
Silvouplè madam, prete m yon manchèt. Nou pa gen manchèt bò isi a? Wi, gen manchèt wi. W ap jwenn wi. Manchèt la dèyè kay la nan zèb la. Pase nan pòt dèyè a pou w al pran l. Oh Erick kote ou pral a manchèt sa? Sa pou fè manchèt sa mwen k nan mou lan? M pral dèyè pitit mwen kay a nèt e m pran Bondye kòm temwen depi l pa banm Ricky map fout koupe tèt li. Mezanmi Erick kote ou pral a manchèt sa la? Kòman ou pral dèyè Ricky a? Mezanmi mezanmi te kwè w konnen deja Erick nou pale deja ou konnen gen yon avoka sou dosye a demen si Dye vle nou pral nan jijman Erick mezanmi sa wap fè m konsa? Kijan wap aji konsa? Jan wap aji al pap bon non koman ou pral koupe tèt Anèt la?
Tout sa se fòt ou, tout sa se ou menm ki lakoz. Se vre ke m te vin al nan prizon, men ou pat dwe janm sipoze voye Ricky ba Anèt. Ou konnen Anèt pat on bon moun, ou konnen Anèt pa gen bon santiman, tout sa se fòt ou. Kounya menm lage menm lage m bezwen wè pitit mwen m pa kapab Ricky kote w ye Ricky papa w anvi wè w wi pitit gason m kote w ye
Pa kriye cheri pa kriye poko w konn plan yo deja Te kwè m esplike w tout bagay deja, ou konn plan yo, ou konn pwosesis yo deja. Pran ti pasyans. Se vre ke m fè erè a, m pa t dwe janm voye Ricky kay matant li. Men pa kriye cheri. Vini, ann tounen. Demen maten bonè, pou n al nan jijman an.
Kòm ou te di m se paske m engra Ki fè m ka di w se mechan ou ye, se kriminèl ou ye Paske w di m si w te mechan, si w te kriminèl tankou jan m te di a ou t ap gentan touye m Ebyen m pot ponya a ba ou pou w touye m Men ponya a, ou mèt koupe tèt mwen. Pran pwen a nan menm pou koupe tèt mwen, pran n nan menm, ou pa bezwen kanpe ap gade m, ou pa bezwen gen pitye pou mwen. Ta sanble w panse jan m ap viv ansanm avè w la malèz, ta sanble w panse s on vi nòmal li ye, ban m raple w sa. Se reziye m reziye m pou m viv avè w la a. Manman m vann mwen, m reziye m pou m viv avè w. Men sa a se pa yon vi l ye. Sa pa rele vi. Sa a se soufri, se pase mizè l ye. M tou timoun, tou bebe, m konn tout mizè, m konn tout kalamite. Sa a se pa yon vi l ye. Pran ponya a, koupe tèt mwen, m di w, men pike l anba kou m. Menm ou menm ki ap viv jan w ap viv la, se paske w gen yon malediksyon sou ou ki fè w aksepte viv konsa. Men se pa avèk tout bon konprann ou, se pa avèk tout kè ou, se pa avèk lisidite ou ki fè w aksepte viv konsa. Si w pa t gen malediksyon an sou ou, m garanti w, ou pa t ap janm aksepte viv jan w ap viv la la. Alevwa pou mwen menm, m gen tout lisidite m, m pa gen pyès malediksyon sou mwen. Ou panse m tap ka viv konsa? Ou panse m tap alèz? Sa s on vi l ye la? Sa s on vi m ap mennen la? Ou pran pretèks se paske w pa mechan k fè w pa touye m. Pito w te touye m wi tout bagay t ap fini. Olye pou w kaptire m pou m ap soufri pase mizè konsa. Bon ok, piske w pa vle touye m, mwen menm m pral touye tèt mwen pou kò m.

Alo? M rive wi, nan adrès ou te voye ban mwen an, se la wi m ye la. An enben ok, men m ap vini. Bonsoir. Bonsoir madame. Asseyez vous, je vous en prie. Ann pale non. Ki rezon ki fèw pase wè nou la? Koman nou kapab edew? Se avoka Michel, pa vre? Wi se avoka Michel. Ou mèt metew alèz. Ou pa bezwen pè non. Pa gen anyen ni pou pè ni pou krent. Se paske yo di m se yon bon avoka ou ye wi ki fè se kote w m vini. Men, m bezwen yon bon avoka pou m met sou yon dosye. Ankò yn fwa w mèt mete w alèz. E mèsi paske w fè chwa de nou. Ou mèt asire w w ap jwenn bon sèvis, bon travay. Lè fini m ap raple w, fò w eksplike m tout bagay. Fò w pa kache anyen. Eksplike m tout bagay, jan yo te pase a,

Vwazin Vwazin Vwazin Ta sanble vwazin nan pa la e m pa ta renmen deplase la non san m pa di vwazin nan sa paske vwazen Leon twò pa bon moun. Vwazen Leon pa ka wè vwazin nan sou katye ansanm avèk nou. Pou l ale pou l manje pitit vwazin nan. Non, fò m di vwazin non sa. Epi fò m voye l ale egzakteman nan depo chabon kote m te wè ti nèg li a. Lòt bagay ankò ki fè m sispèk vwazin Leyon, se lè l di m pa al di vwazin non sa. Vwazin Leyon pa ka di m pou m pa di vwazin non sa. Yon bagay trajedi konsa, yon bagay terib konsa, pou vwazin Leyon di m pa di vwazin non sa. Franchman, pa gen nenpòt moun ou pa al esplike sa ki pap wè DV Se vwazen li yo k manje ti nèg la. Lè fini li menasem ankò wi oh ou pa al di vwazin nan sa non paske sa ka pote malè. Vwazin Vwazin Ah ta sanble vwazin nan genlè pa la. M prale map tounen. Lakay ou m sot la wi vwazin. M sot lakay ou m pa jwenn ou. Tande non vwazin, m pral di w yon bagay la pa sezi non. Ou pa t konnen se te vwazin Leon k te manje ti nèg ou a? Tèt chaje, se jan w wè m di w la vwazin. Nan depo chabon an m te moute m t al achte twa sak chabon mwen menm avèk vwazin Leon. Epi kiyès m wè k ap vini avèk gwo sak chabon sou do l se ti nèg ou a. Lè sa a mwen m gentan sou men m paske mwen konnen ti nèg ou a trè byen. Epi lè m fè vwazen lè an siy bagay sa yo nou fin sot lòt bò a epi nou rive lakay la pandan n ap debake k chabon an se lè sa wi l ap vin esplike m ke ti nèg la ap soufri se sou konsyans li gen mwayen l te ka fè l te ka fè ti nèg la pa soufri. Hein vwazin pa mete m nan zen non. pa mete m nan zen. Sa k fè m vin dou sa, se pou jan m wè vazen Leon fè. Vwazen Leon ap myèyèyèyè, l ap plenyen bo mwen, apre sa l di m piga m vin dou sa. Se la m sispèk se vwazen Leon ki manje ti negro a. Pa mete m nan zen non, m ale.

Ah chabon an moute wi 2500 goud wi. Pa gen pwoblèm non m konnen wi ou mèt vann mwen l silvouplè. Enben ok fò ti tann mwen la m pral dèyè l pou ou.

Eep kanpe la Met chabon an atè M vin dèyè zonbi an. Oh kòman w vin dèyè zonbi a sak pase gon pwoblèm te kwè se lou ou te lwe m zonbi a lè a poko rive non. Non pa gen pyès pwoblèm se mwen k chanje ide kòm kontra a te gentan rive a mwatye ou te gentan fè mwatye tan a zonbi a map remèt ou mwatye kòb. Ah ou touyem frèt pou jan zonbi sa itil mwen la menm moun paka jwenn poum bay travay tèlman trajè a difisil e zonbi ak te delivrem la wi ah ou pa wè anyen ou te ka fè pou mwen ou pa ta ka kitem fè rès kontra a silvouplè paske se zonbi a ki tout mwen la wi si zonbi a pa la biznis la kanpe wi Fon janm mwen nou. Jeral met sak chabon an atè sou do zonbi a bon menm pou mal avèl e sam diw wi.
Mwen m panse w tap kitel fin pote dènyè sak chabon sa apre sa w ta prann ou em gentan nan wout la ansanm avèl ou ta kite nou fin rive apre sa w ta al avèl.
Swiv mwen.
Bon sa misye fè la epa misye annik debakel pran zonbi a kounya yo met pou fin pote gwosè sak chapo sa enben pa gen lè chwa non m oblije potel.